Nicolas Sarkozy kondane pou asosyasyon malfektè. Chèr ami Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, bonjou bonsoir. Sa depan nan moman ke ou pral gade emisyon an. Alò se toujou yon plezi pou m antre lakay ou ansanm avèk Vwa Jenès la, emisyon pa m, emisyon pa w, emisyon pa nou tout. Ide prensipal emisyon an jodi an, donk se jan w tande l la, Nicolas Sarkozy kondane pou asosyasyon malfetè. Donk kiyès Nicolas Sarkozy ye? Nicolas Sarkozy se yon franse. Li ne nan lane 28 janvye 1955. Li te prezidan Lafrans. 2007, m kwè manda l te fini 2012. Alò, gouvènman aktyèl fransè a mete misye nan prizon. Rezon an se paske misye genlè t ap finanse kanpay eleksyon de fason ilegal. Alò, jounen jodi an, se sa ke nou bezwen Ayiti. Nan peyi òganize sa yo, ou te mèt rich, ou te mèt pòv, lajistis egziste. Pa panse kòmsi ou rich, ou di mwenske ou pòv, Ou pral fè yon bagay epi lajistis ap fèmen je sou ou. Keseswa l ke klas ki nan wo nivo, klas mwayèn e klas ki dènye nivo an gen jistis pou tout moun. Alò n ap gade yon ansyen prezidan depi 2007 rive 2012, jounen jodi a nou nan 2025, Epi pou gouvènman lafrans mete misye nan prizon. Sa sa vle di tout moun pral twouve sa dwòl. Donk se pon kesyon e dwòl. Li te mèt gen 100 tan toutotan moun nan egziste depi li te komèt yon ak li dwe pran prizon.
Aah se yon moro odeon nap bwè ki fèl gen andirans konsa humm jan misye pap ka remèt mwen anyen. Kèt madanm mwen kenbem.
Chak jou mwen leve se yon moro poum kage depi may mwen poko klè se yon moro poum bwè pafwa strès potem ale se li ki kenbem.

Si yap gade nan konstitisyon ayisyèn nan pou yap gade defini de lwa nèg vyole anpil nèg ap pran kòd e lejou gen peyi anpil nèg ap pran bwa kale jou gen peyi anpil nèg ap pran bwa kale menm prezidan trump ou wè kap pouse dèyè nou la lap travay o pwofi etazini. Nenpòt ti erè l fè. Lè l pa prezidan ankò ou mèt kwè m l ap pran kò l. Keseswa erè ke l komèt la ki pa anfavè popilasyon an, otomatikman manda l fini, l ap pran kò l. Sa te mèt gen dizan, ventan pase. W ap pran kòd. Dayè, sistèm Etazini an, peyi òganize sa yo, sistèm yo men kòman yo ye. Menm lòske yo wè w, yo fè kòmsi yo pa wè w. Yo kite w fè sa w ap fè a apre dizan, apre kenzan anba kòd. E menm dejan, jan Etazini pyeje Ayiti la. Gon pakèt lidè li pyeje yo, aprè 4 5 an li sanksyone tout, li fè kòm si l pa yo aprè sa l sanksyone yo, li fin itilize yo, fin epuize yo aprè sa l sanksyone tout. Jounen jodi an, se yon Ayiti konsa nou vle. Yon Ayiti kote ke gen jistis pou moun ki nan wo nivo, jistis pou moun ki nan ba, ki nan klas mwayèn, e jistis pou moun ki nan dènye nivo. Nou pa vle ke, nou pa bezwen yon jistis sèlman k ap jije moun ki nan dènye nivo yo, men nou bezwen yon jistis pou kèlkeswa klas sosyal ke li ye an. Nou bezwen yon Leta ki fò. Yon Leta ki pa nan patipri. Jounen jodi a, yo pran Nicolas Sarkozy, yo arete misye. Donk, yo pral analize ka, yo pral gade èske misye konplis ou pa. Si misye pa konplis, y ap libere l, si l konplis tou, y ap kondane l. Jounen jodi an Ayiti la, chèf pa ka al arete nenpòt moun non. Gen de nèg la malgre ou ta konnen l komèt aksyon an la ou pa ka voye chèf al arete l. Men, lè se yon ti pòv, lè se yon ti malere tankou m, lè se yon ti malere, Anvan e la, ou poko menm pase polisye a lòd la li gentan leve men l pou l fout li bon souflèt yo, bon kalòt yo jounen jodi an. Se pou sa n ap batay. Fòk sa fini. Konprann? Fòk sa fini e. Felisitasyon la France kap avanse kap fè peyi ok donk e se sa nou te gen pou nou wè jodi an nan emisyon vwa jenès la e se ton plezi pou nou ansanm avèk nou non pa m se Eli Wilson nap kwaze ankò nan pwochen emisyon sonje abòne like pataje epi kòmante babay tout moun.